Bonjour, bonsoir tout moun, non pam se Nickson. Jodi a m te vle pale de nou avè nou de yon bagay ke ki vrèman domine m e m panse ke sa ka vrèman enterese w. Um, jis ban m yon ti tan m ka eksplike w de sa ki nan tèt mwen. Jodi a m vle pale de um, kripto monè. Anpil moun konnen sou

ok donk sa kem vle pale de jodi a janm sot di a se de bitcoin ok ou pa bezwen talè map map eksplike ou plis de kisa bitcoin ye men sa ki pi enpotan se ke ahh konprann ke bitcoin se yon sistèm de monè sou entènèt senp Osi senp ke sa. Yon sistèm de monè sou entènèt. Sa vle di, ou gen yon kantite de kòb e ke ou travay, ou pran kòb la, ou mete sou sistèm Bitcoin nan. Pa egzanp, ou achte yon moso nan Bitcoin, senbòl la, mwen fè yon senbòl la a, ki pa vrèman siyifikatif, men isi a, sa e senbòl Bitcoin nan. Basicman se ke ou achte yon moso nan network la oswa nan monè de bitcoin nan epi ou kenbe l sou kont ou, kenbe l sou yon yon tankou yon kod oswa yon yon yon pòch de wallet sa vle di yon bous kote ke ou kenbe ou kenbe kòb la. Eskizem si tankou la nou wè ke m gen yon ti plis tèm de anglè ke m dèfwa m jis m lage yon seri de tèm anglè. Eskizem si sa yon ti jan deranje paske ou konnen plis bay sa yo ke m aprann, m aprann yo an anglè. Donk sa vle di, sa vin yon ti jan pi fasil pou mwen pou m di, pou m fè yon seri de, di yon seri de tèm an anglè. Sa vle di yon ti jan difisil pou mwen m ka di tout bagay an kreyòl. Men m ap bat pou m ka tradui tout sa ke, otan, otan posib ke, otan ke m kapab pou m ka fè nou konprann egzakteman sa m vle di a. Donk, eskize m si langaj mwen pa vrèman klè an kreyòl. Donk, nan va eskize m pou sa. Men, m vle ke nou konprann yon sèl bagay avan nou ale. Se ke sistèm monè lè ke ou travay, pa egzanp, menm si se vann ou, ou achte yon bagay ou revann li, ou fè yon kòb sou li. M sonje lè m te Ayiti, M te konn ap travay M te lekòl Lè m te lekòl Ayiti Men Pou byen di w m pa t vrèman M pot ko ap travay Fè kòb Men m te toujou gen ide kreyativ Sa m te konn fè se ke m te konn Vann plim Pandan m te lekòl Tankou m achte plim an gwo, epi m vann yo an detay. Paske ou konnen lekòl, ou wè timoun ap mande prete plim, mande prete plim. Kounye a m di bon oke, sa s on pwoblèm. Epi kounye a la, m ale nan mache a, m achte yon gwo, yon gwo po plim, m mete lakay. Epi chak jou m al lave nan lekòl la. Epi chak jou m fè apeprè 25, 20 a 25 goud de benefis. Sa vle di son benefis ke yo fè. Men kòb sa, chak jou ke benefis ke m fè, m ka itilize l m achte plis plim, epi m fè plis benefis toujou. Donk se, anpil nan nou se konsa nou fè biznis an Ayiti, se konsa nou viv, nou achte, nou revann. Men pwoblèm ki vin genyen nan sa se ke tout benefis ke w fè, tout benefis ke w fè ou jis kenbe benefis yo sou kòb goud. Goud, se goud nou konnen oswa dola ayisyen. Ou kenbe yo sou goud. M ap mande pou m ekri sa pou m wè si nou te ka wè men. Nou pa wè non. Donk se fot pam pase m ta sipoze pou yon pli yon pi gwo plim ki pi fonse m te ka montre nou. Men nou nou wè ide a, se ke nou konnen monè sistèm monè goud an Ayiti. Pwoblèm ki gen avèk goud la, se ke ou konnen se monè nou pa nou, se byen nou gen monè pa nou. Pwoblèm ki vin gen se ke Sistèm monnen ayisyen an li vrèman devalye. Pa egzanp, ou gen dwa konnen ke ou gen mil goud sou mil goud apeprè, mil goud se apeprè desan dola ayisyen. Ou di ke ou te ka achte, ou te ka achte tèl kantite kòb de ameriken, pa vre? Men akoz ke goud la devalye nan men w, li jis devalye sou ou konsa, san w pa, san w pa, se pa w responsablite pa w, se pa responsablite fanmiy ou, li jis devalye. Donk, kounye a la ou vin ka achte mwens dola ameriken, e lè ou vin ka achte mwens dola ameriken, ou vin ka achte mwens pwodui sou mache entènasyonal la. oswa kèlkeswa pwodui a, ou vin ka achte mwens paske kòb la vin devalye sou ou. Menm si li pa devalye sou on jou, sou de jou, men sou on mwa, de mwa, twa mwa, kat mwa, ennan, twazan, katran, li vin devalye sou ou. Donk sa sa vin fè? Pou anpil nan nou, nou panse ke o, pou anpil nan nou, m ta di bon, li pa vrèman enpòtan. Sa vre, li pa vrèman enpòtan, bon ok, Si w te kou la, ou te ka, olye pou ou te ka achte 100 dola ameriken, ou achte 80 dola ameriken. Sa vle di, li pa vreman yon gwo pwoblèm pou ou, pou anpil moun. Men sa k vin rive, se ke lè w vin fin travay pou tout vi w, Epi lè w vin gade, pa egzanp, m pran egzanp de grann mwen, ma grand-mère. Li fin travay pou tout vi l, li te konn ap vann komès, epi nan a la fen, sa k vin rive se ke li vin pa ka peye pou retirement, pa egzanp, sa yo rele pansman, pansyon an Ayiti, pansyon, eskize m, pansyon. Donk sa vle di ou vin rive ou pa ka peye pou pansyon w. Donk sa vin fè m reflechi se ki solisyon. E pwoblèm sa a e prèske menm pwoblèm nan sistèm aletranje tou. E pa sèlman Ayiti. Donk se pa yon pwoblèm ayisyen. se pi fò aletranje. Donk se sa ke sa fè ke bitcoin stè vini nan nan domèn nan. Se sa k fè bitcoin yo envante bitcoin. Se yon sistèm ki pa vrèman atache avèk gouvènman, li pa atache avèk peyi, li pa atache avèk prezidan oswa premye minis, li pa atache a pèsonn. Se yon sistèm Ou pa ap vin, pèsonn pa ka vin, in fwa ke ou ploge ladan, ou ploge fanmiy ou, ou ploge biznis ou, ou ploge komès ou nan sistèm sa, pèsonn pa ka parèt epi li pran kòb ou, epi li di ou, ou pa ka achte plis dola ameriken avèl, ou pa ka parèt li di ou, ou pa ka pèsonn pa ka, m ta vle di w pèsonn pa ka vin parèt e pran kòb ou epi li jis fè enflesyon, monte enflesyon sou li. Enflesyon sa vle di lè kòb la, olye pou w ta achte 2 mango nan mache a, ou achte yon sèl mango. Sa vle di se sa ki enflasyon. Enflasyon sa vle di ou ka achte, ou vin gen, ou pa ka achte otan de mango ou te konn achte nan mache yo. Ou konprann? Donk se sa ke enflasyon vle di. Donk se sa ki fè ke mdi vle pale nou de Bitcoin jodi a. Donk nou bezwen tankou nan wèl bezwen plis edikasyon sou sa. Nou ka edike tèt nou plis sou sa, aprann plis de Bitcoin. Men jodi a mte jis bezwen, jis bezwen fè yon entwodiksyon de ki sa ki Bitcoin, kòman ke li ka ede Ayiti M pa vle di pou l ka ede Ayiti soti nan sa l ye a, men li ka ede Ayisyen ki vle. Pa egzanp, ou gen yon biznis, ou gen yon fanmi, oswa ou gen keswa sa w genyen an, ou ka ploge biznis ou, ka ploge kòb ke fanmi w genyen, kòb Ti kòb ou konn sere, ou ka plouge l sou Bitcoin Network la kote ke pèsonn pa ka touche l. Gen plizyè cryptocurrency, sa vle di sa pa sèlman vle di ke lè m di Bitcoin, m di Bitcoin sa pa sa pa vle di ke se sèlman Bitcoin ki genyen. Gen Ethereum, gen Cardano, gen plizyè lòt network. Men sistèm Bitcoin lan li itilize kòm yon sistèm kote ki ou ka prezève richès ou. Pa egzanp, ou travay, ou fè yon, ou reyalize yon kantite de kòb, ou ka mete kòb sa a sou yon kont kote ke ou ekonomize kòb la. Donk sa ou bezwen ekonomize ou ka mete sou kont lan ou ekonomize l. Donk se sa ke Bitcoin vrèman enpòtan. Se pou sa ke Bitcoin te envante. Donk sa vle di, m espere ke nou aprann un peu jodi a. M pa t bezwen, m pa vle fè video a twò long konnen ke m pa, m pa vle pran twòp nan tan nou. Men omwen m ta swete ke ou aprann un peu de jodi a sou premye video a de kisa ki Bitcoin e kòman ke li kapab ede ou avanse. Donk sa vle di se pa an tèm de konsèy de finans. Donk m jis m jis fè videyo sa an tèm de edikasyon. Ka edike tèt ou sou yo. E m ta swete ke w aprann plis de sa e pou w konprann plis de sa. Donk m pral Bitcoin m pral fè m gen entansyon fè yon Eh vin avèk machine de bitcoin en Haïti kote ke ou kapab achte bitcoin fizikman. Donk sa se entansyon m genyen sa se bon se epi ke map travay sou m pral travay sou pou sou kesyon legal yo papye legal epi legalize tout bagay kote ke moun kapab vini pou kapab achte bitcoin nan machin nan, ou va nan machin nan ou vin avèk dola ayisyen oswa dola ameriken oswa ou achte sou machin nan epi ou jwenn bitcoin sou telefòn ou. Paske pifò moun Ayiti kounye a yo gen smartphone e oswa telefòn entelijan. Ou ka pran, ou ka vin avèk telefòn entelijan an, epi ou vini epi ou achte bitcoin nan ou jis mete l sou kont ou sou telefòn nan. Men konsa tou, Konsa tou kapab gen yon yon yon yon poche de bourse yo rele sa bourse électronique yon bourse électronique tankou sa tankou sa men lè sa ke wap bezwen yon lè sa wap bezwen yon yon yon ordinateur Kote ke ou ka ploge ou ka ploge bous yon elektwonik lan sou òdinatè a, kote ke ou ka gen ou ka store ou ka kenbe bitcoin tou, ou konnen son jan m te di w la son kòb sou entènèt la. Electronic. Sa vle di, ou ka, ou ka kenbe kòb la sou kle a. Sa vle di, si yon moun pa gen kle a, kle sa, eskize. Sa vle di, si yon moun pa gen kle sa, moun nan pap ka retire kòb ou genyen sou kont lan. Ok. Men, sa vle di, se se yon lòt videyo ke m pral fè sou sa. Men o mwen, m te jis vle montre ban nou ide de de ki sa ke ki sa ki Bitcoin nan, ki sa ki crypto currency a. Men se te premye video a, m espere ke ou te enjoy li. E pi pase bòn jounen e n ap wè, n ap wè osi byento. Mèsi. Se Nickson.